Mesdames et messieurs bonjour bonsoir sa pral depan de lè ke ou pral gade ribrik sa ou nan ribrik paw la se pale pou nou pale si nou pa pale wòch yo ap pale nan plas nou a bon antandè salut sa nou pote pou ou jodi a nou pote yon ti motivasyon pou ou kilè yon moun moun kilè yon moun moun Humm son bèl kesyon e ki merite pou ke nou kapab trete l avèk swen. Lè yon moun moun, se lè ke ou chwazi trete sanblab ou a, menm jan avè w. Se lè ke ou konnen sanblab ou a gen 2 pye 2 bra, menm jan avè w. Li gen dwa pou l manje. Li gen dwa a ledikasyon. Li gen dwa pou l travay. Ou trete l menm jan avè w. Lè sa w s on moun. Imedyatman, se tèt ou sèlman w wè. Ou pa wè enterè lòt yo. Lè sa w s on rès moun. Se menm jan avèk yon seri de moun ki te gen pouvwa nan peyi Dayiti. Pou enterè mesken, yo aksepte vann pèsonalite yo. e pafwa pou machin, pafwa pou lajan. An nou di an dotre tèm, yo vann pèsonalite yo pou manje. Lè sa ou son rès moun. Paske tout sa kap fèt nan peyi Dayiti jodi a, ou responsab. Nan yon tan, ou te kapab oryante bagay yo pou yo pat rive la. Men ou te kontribye pou fè sa rive kotel rive la. ou s on rès moun. E gen moun ki prale pi lwen k ap di ou pa moun menm. Paske lè ke ou gen lakay ou, ou gen nasyonalite ou, ou gen peyi ou, ou aksepte vann tout sa k nan peyi a. E dèfwa prèske pou anyen, prèske pou anyen, ou detwi tout yon nasyon. E ou kontante w nan bèl machin ou, oubyen ou gen yon bout viza pou vwayaje al nan peyi ou vle, epi ou kite tout yon popilasyon e ki pa konn kisa pou yo fè, tout yon popilasyon ajenou, ou son rès moun. Gon pakèt jèn fi, jèn gason jodi a ki sou TikTok, ki sou Facebook, ki sou lòt rezo sosyo yo. Ki ap vann tèt yo, k ap chèche gason, k ap chèche madanm. Ou s on rès moun. Paske w plis ke sa. Imedyatman se wout sa w pran. Ou ekspoze tèt ou pou moun manke w dega. Pou moun manke moun ou ye a dega. M pa di pa gen moun ki pa reyisi ladan l. Gen moun petèt ki jwenn posiblite yo fòme yon fwaye e fwaye a kapab byen mache. Men se pa yon bagay ki garanti. Majorite moun ki sou rezo sosyo yo ala rechèch plezi. Yo pa bezwen fòme yon fwaye avè w. Donk imedyatman ou mete tèt ou, ou ekspoze tèt ou, ou di m bezwen yon relasyon, se sou rezo sosyo ou prale ou son rès moun. Eskize m, men son verite, ou son rès moun. Ki lè w moun moun? Lè w son moun, se lè w valorize tèt ou. Lè w di m se mwen menm, e pa gen de mwen menm, m ap fè tout mwayen posib mwen pou m reyisi. M pa bezwen depann de yon lòt moun pou m reyisi, men m ka reyisi avèk. detèminasyon avèk sa ke m pral fè. M bay tèt mwen yon misyon. Mwen di ke e nan plas mwen, pa gen moun k ap deside pou mwen. Se mwen ki dwe deside sa m dwe ye. Donk si w pa konsa, ou s on rès moun. One dan ribrik pa w la, se pale pou nou pale. Si nou pa pale, wòch yo ap pale nan plas nou. M ta renmen w desann anba nan kòmantè a, kite yon ti kòmantè pou mwen.